Poukisa yon moun sipoze fè piblisite oubyen marketing pou antrepriz li? Ba nou abone paske se sèlman sa w ka ban mwen, mwen menm m la pou m pwodwi pou ou, pou m ede w avanse jan m kapab. Ou menm ki yon jèn, sitou an Ayiti, ki gen yon antrepriz, ki wè pa ka fè pwofi ladann, lè m di pwofi ki pa ka fè plis kòb, ki toujou ap fè menm ti kal kòb la, se kèk aplikasyon ke w pa mete ki fè ke w pa ka pran gran echèl. Premyèman, poukisa w sipoze fè maketin oubyen piblisite pou biznis ou? Ou menm ki panse ke Whatsapp ou genyen an, ou gen zanmi w ladann ki ap toujou fè poste stati pou ou, ki ap toujou like pwodwi yo, men pa bliye ke. Pou fè reyisit ou bezwen fòk ou met kòb deyò. Si ou pa met kòb deyò, ou p ap janm ka avanse jan ou bezwen avanse a. Si ou vle tande manti an, m ap toujou di w ou pa bezwen met kòb deyò pou w avanse. Men si ou bezwen tande verite an, m ap toujou di w konsa, fòk ou met kòb deyò pou w avanse. Ki avantaj maketin genyen? Ki avantaj, ki dezavantaj li genyen? Avantaj maketin genyen, premyèman, ou se pwòp bòs tèt ou. Ou depanse lajan w pou w antre. E se si Facebook bay gwo avantaj kote ke li kreye yon sistèm anndan aplikasyon l nan ki se Facebook Ads. Ou menm ki son jèn ki ta renmen aprann Facebook Ads, m panse ke se bon moman pou ekri l nan kòmantè la pou di yes m ta renmen aprann li e se si m panse ke m ap ka fè yon videyo pou ou sou li. Ou menm ki ta renmen gen yon kant dijital, se bon moman pou di. Nan kòmantè la yes m ta renmen gon kat dijital e sesi map fon video sou li men si nou pa ekri nan kòmantè lan map wèl pa enpòtan ou menm ki tonbe sou video sa map diw mèsi paske jiska mentnan ou rete ap gadem kap pale avèw kap baw konsèy pouw avanse Facebook ads kisa li ye menm se yon sistèm kote ke m pa konn si ou konn wè dè piblisite ou konn ap gade yon video oubyen wap scrolle nan telefòn ou lèm di scrolle kote jan wap wè sou tiktok wap pase wap pase wap pase. E si w tonbe sou yon anons, ou wè l make sou tèt li Sponsorize. Ebyen, lè w wè l make Sponsorize, s on moun ki dakò pou l antre nan sèk Depanse lajan an pou m antre lajan an. Si w pa dakò depanse lajan an, ou p ap janm ka antre lajan an. Kote w ap gade nan ekran an la, mwen afiche konbyen moun ki ekri m pa jou lè mwen te Ayiti m te konn ap fè piblisite pou stidyo m. Sa vle di nan 7 mwa, sa se kantite moun mwen gen ki ekri m. M kwè l nan 2000 konbyen, m pa fin li l. M panse ke ou menm w ap wè l nan ekran an. M pa afiche konbyen kòb m devanse, paske l ap toujou rete konfidansyèl, men mwen montre w ke mwen devanse lajan m pou m antre lajan. Konsèy mwen pou ou menm ki Ayiti, e jan bagay yo difisil lan, a dola ameriken, a 3 dola ameriken, ou ka kòmanse yon piblisite. Lè m di w ka kòmanse a, Se pri ou ka peye pa jou pou fon piblisite. Tant ou peye plis kòb, se tant plis moun wè piblisite sa. Gen moun ki pap pale w de li, paske yap fè kòb ladann chak jou. Yap toujou di w konsa ke se zanmi mwen fè poste pou mwen sou stati m, se zanmi mwen fè poste pou mwen sou Facebook, se zanmi mwen fè poste pou mwen sou Instagram, men yo pap janm di w ke mwen depanse pou m antre. Ou menm kap vann cheve, ou menm ki gen yon lekòl e ki ta renmen lekòl la gen plis moun, ou menm ki gen yon. Moun ki gen yon lekòl ou ta renmen plis moun konn lekòl la, men ke yo pa vini, men yo ekri w pou yo di w pale m de lekòl la, e si w konvenk yo avèk pawòl ou, avèk sajès ou, paske biznis mande sa, w ap ka avanse pi byen. Poukisa ou menm ki an Ayiti ou pa vle mete an aplikasyon tout sa ke ou sipoze konnen pou avanse nan domèn dijital la? Pa de no jou, tout moun ap viv sou notifikasyon. Notifikasyon, ou konn sa li ye deja, kote ke telefòn ou nan men w, li fè bleng, e Gmail ekri w yon mesaj, Facebook ekri w yon mesaj, Instagram ekri w yon mesaj, yon zanmi w ka ekri w tou sou WhatsApp, ou wè notifikasyon monte. Ou ka fè sa tou ou menm, kote ke ou ka peye Facebook kòb, pou di Facebook, m bezwen chak jou, pou moun Dèlma wè cheve m ap vann nan, pou moun Petyonvil, Wè sove map vann nan pou moun kwadèboukè pou moun okap wè sove map vann nan mwen konnen ke gen nan moman an gen machin ki pa travèse men se pi bon moman pou yon moun ki anvi lanse biznis pou lanse biznis kote ke menm ke avyon pa desann Ok bato pa antre men gen de sèvis fizik ou ka bay. Ou menm ki gen yon pakèt moun ki pral nan Biden ou ka toujou kòmsi ke fè yon kou anglè pou yo prive. Kote ke ou fè yon piblisite ou di mwen menm mwen fè kou anglè prive. Moun nan gen dwa pa pral nan Biden li vle aprann kou anglè a l aprann li nan men w. Oubyen ke ou gen yon espas lakay ou, ou di konsa ke mwen montre moun fè pòt kle, mwen montre moun fè desen. Mwen montre moun fè yon sèvis ou konnen ke kominote a bezwen ki trè demande. E se si konsèy mwen pou nou tou, piga nou travay yon ti jan twò chè. Lè nou travay twò chè, l ap difisil pou nou jwenn kliyan. Pito nou travay sou kantite epi kalite. Lè nou travay sou kantite epi kalite, l ap pi byen ede nou avanse. Lè m di travay sou kantite a, kote ke sèvis lan p ap twò chè, w ap gen anpil moun. Lè m di travay sou kalite a, kote ke sèvis lan pa twò chè e li de kalite. Lè yon, lè plis moun vin ladan l, w ap gen plis pwofi. Ou menm ki s on jèn, ki ann Ayiti, Map di w, pi gwo fason w ka retire tèt ou nan lo a, se aprann konn fè piblisite. Si w ta renmen konn fè piblisite, ekri nan kòmantè la, Mwen ta renmen konn fè piblisite. M panse ke map pran san m, map pran tan m pou m fè yon videyo sou li pou ou, kote ke map eksplike w kòman pou w kreye yon paj Facebook. Lè w fin kreye yon paj Facebook, kòman pou w konekte paj Facebook sa a WhatsApp Biznis ou. E sesi, se gras avèk paj Facebook sa a, kote ke ou menm wap ka, si w gen 5000 moun, wap ka monetize l, kote wap ka fè videyo sou li tou pou poste, pou plis moun ka wè w avanse ladan l. Mwen menm, m te plis konsantre m sou lanse biznis mwen, pou mwen fè maketin pou li, pou mwen te ka avanse plis. Kounye a apre ke mwen fè video pou ou, mwen mete l sou Facebook, ou ka toujou di, eske m gon paj Facebook ki monetize pandan map bay konsèy? Mwen menm map di w konsa ke mwen pat focus sou pou mwen e ogmante followers mwen sou Facebook, men m te focus sou demand moun yo pral ekri m chak jou nan studio m pou yo vin fè foto e sesi lè wap scrolle nan paj lan wap wè nomb de foto mwen poste chak jou. Ou ka analize kounye a ke si map poste tout foto sa yo chak jou, konbyen kòb mwen te konn fè chak jou? Sa vle di ke ou menm kap gade video a, pa focus sou nomb de followers ou pral genyen lè w lanse yon piblisite, men focus sou nomb de kliyan ki pral ekri w pa w jou e konbyen vant ou pral fè pa w jou. E m panse ke nou rive nan fen video a, e ou menm ki te pran san w pran tan w gade m, e sonje abone avè m, sonje like, ekri nan komantè la ki video Ti eskize yo pa renmen m pale pou ou, m panse ke si m fè eksperyans lan deja, m ap ka ede w ladan l, men si m pa fè eksperyans lan, m panse ke m pral chèche konnen plis pou m pote plis pou nou. Mèsi, a la pwochèn pou yon pwochen videyo, m panse ke n ap rete konekte epi pou kominote a grandi jan l kapab. Mèsi.